Gwo bonjou bonswa mezanmi kòman nou ye byenvini sou kanal kraze tabou non pa mwen se Angeline jan nou wè nan tit la nou deja wè de kisa mwen pral pale men avan map salye chak grenn abòne nouvo tankou ansyen mwen salye ou e ou menm ki sipòtem ak kanal la nan fason paw mwen salye ou tou. E ou menm ki fenk tonbe sou kanal la ki ta toujou vle resevwa video m yo pa bliye enskri e aktive ti klòch notifikasyon an. Bon jan nou wè a nou wè nan tit la se sekrè mwen pote kòman pou nou alonje klitoris nou medam. Nou konnen gen anpil fi klitoris yo antre klitoris yo piti. Genyen fi klitoris la piti klitoris la antre se yon bagay jenetik se yon la ras ti klitoris e genyen tou se pandan moun nan te piti nou konnen anpil paran ayisyen gen gen sistèm sa ti moun nan fèt ak bèl afèl devanl yo pranl yo pezel antre e gen moun tou se paske yo pa itilize klitoris la mari yo pa jwe nan klitoris la klitoris la rete li ratresi Mwen pa konn pami kiyès ou ye, èske se jenetik, èske se rat resi ou byen si se peze yo te peze l enbyen jodi a mwen pote solisyon pou ou pou klitoris ou soti pou pran plèzi tankou tout fanm. Paske gen moun ou konn ap pale avè l moun an di w l ap fè bagay li pa santi anyen, li pa pran plèzi. Sa k konn koz sa? Gen fi ki vajinal, gen fi se. Peni pou ba li poul satisfè. Men gen fi ki klitorizyèn, se nan klitoris la pou jwe menm lè wap bal peni fò metel nan pozisyon pou ap jwe nan klitoris la pou li atenn ògas li pou li santi yon bagay. Men imajine w yon moun klitorizyèn epi li gon ti bout klitoris, mari a pa menm ka jwenn bagay la poul woule sa se yon pwoblèm moun nan ap fè bagay lap bay plèzi men li pap pran Kòman wap mete klitoris ou deyò pou fè klitoris ou alonje poul fè pou fè klitoris ou sòti. Kapichon nou wè a, ti lang nan nou wè a gen anpil moun ki panse se li menm ki klitoris la. Se pa li menm ki klitoris la. Li menm se kapichon an se kouvril kouvri klitoris la. Pou kapab wè klitoris ou fòk ou leve li. Lè w leve l wap wè yon ti boul wouj se ti boul wouj sa ki klitoris. Pa panse se ti lang longen epi pou di w ou gen klitoris, klitoris ou long. Ou kapab gen yon bèl kapichon epi anba l pa gen anyen. Se pou w leve pou w gade si anba l gen yon bagay. Kòman w ap fè? Grès kakawo mesye konn itilize pou alonje peni an. Nou pral itilize l osi medam. On sèl bagay nou menm nap chofe l, wap mete l nan yon ti bòl, ou pap mete l sou dife dirèkteman, wap mete l nan yon dlo bouyi epi ou kite l chofe nan nivo ou vle a. Kounye a lè li fin chofe, ou wè 2 dwèt sa yo, ou pral mouye 2 dwèt yo nan grès kakawo a. Lè w mouye de dwèt sa yo, make sure ke ou te gentan fin fè twalèt ou, men w pwòp pou w fè sa. Kounye a m ap pran egzanp moso pòm sa kòm egzanp. Ou pran egzanp sa se kapichon an, ou mete grès la sou li. Ou pa pral fè masaj konsa pou peze non, w ap pran de dwèt sa yo lè w fin mete grès la, epi Ti lang lan w ap fè l konsa, w ap detire l de bò, lè w rive nan baz la, ou fon ti woule l anba. Ou woule, ou fè sa pandan 5 minit chak jou, epi lè w ap fè sèks ak mari w, toujou karese, fè yon bèl preliminè. Nan moman preliminè la, w ap ofri mari w pou li p met pase ti grès kaka w a nan dwèt li, epi pou li karese klitoris la. Li menm, li pral leve kapichon an. Paske li la menm lè dife pran sou ou lap etenn dife a, lap leve kapichon an, epi ti boul wouj la sil antre nèt, lap mete menl sou li, karese li pa pral fè gwo presyon sou li pou antrel pi mal pasel janl antre a, lap jis ap karesel pou stimile klitoris la, paske yo di nou. Lè ou kite klitoris la ou pa itilize klitoris la ou pa bay mari w jwe nan klitoris la sa ka koz li ratresi osi. Epi wap fè sa pandan kelke jou si li te antre wap wèl soti si se longè l te manke lap pran longè kounyè a se ou menm ki pral konnen nan ki nivo w vle ki longè w vle lè l rive nan nivo nan longè w vle a wap kanpe men toujou fè mari w lè lap karese w fè l jwe nan klitoris la mezanmi pou l pa ratresi. Paske lakay nou, depi yon fi pale de pati kò l, yo twouve fi a devègonde, yo twouve fi a imoral. Bon, si yon moun ta konnen w, w ap chèche bagay pou w ta lonje klitoris ou, y ap di w se madivin. Ou pa bezwen se madivin pou w gen yon bèl klitoris. Paske lè w gen yon bèl klitoris, li nan avantaj ou medam. Paske lè konsa, ou bay plèzi, ou pran plèzi. Se pren ki pi eksitan nan kò yon fi. Se li menm ki pren de plèzi a paske si l kout li antre sa ka yon pwoblèm pou ou, sa kapab difisil pou w pran plèzi. Mwen ta swete nou pataje video a, pa fè egoyis ak video a, pataje l paske ou kapab ede yon fanmi, yon zanmi paske gen fi vrèman y ap fè bagay yo pa santi l paske si fi a klitoridyèn li p ap santi l vre paske yon fi ki klitoridyèn ou te mèt ba l peni jodi rive demen l p ap santi anyen li p ap atenn ògas li. Ebyen, si se ou menm mari kap gade video a, fè ti masaj pou madanm ou. Achte yon ti grès kakawo fèl kado epi chak tan wap fè, fè masaj avèl. Epi nou menm medam tou fò nou aprann konn kò nou, mete glas devan w, leve kapuchon an pou wè eske ti boul la byen sòti, eske l antre. Paske si w pa pran plèzi kounya, mwen pa konnen, mwen deja lage sekrè a pou ou, sekrè a se. Grès kakawo medam mwen di nou tchaw tchaw a la pwochèn se te kraze tabou. Se te kraze tabou.